Bonswa tout moun, mwen se Ronald Artiman Nou souvan konn tande anpil nan medam yo ki ap plenyen, ki ap di ke gason ayisyen yo pa bon Sa k ap di gason ayisyen yo se chat, se grenn, se vòlè, tout kalite Bon, mwen kapab konprann M kapab konprann, malgre m pa, ou pa ka jeneralize l, men m kapab konprann, paske bagay yo vin vrèman vire, vin tèt anba. Men sepandan, se pa reyalite a sa vrèman nan kèk sikonstans. Gen 4 bagay yon fi dwe fè pou l fè yon gason fou pou li menm, oubyen pou m plis presize, pou fè mari ou. Oubyen fiyanse ou oubyen mennaj ou t fout goumen. Alors sa map pale a donk m pa pale sèlman pou lè kretyen donk pou tout moun an jeneral se yon video ke map gade pou tout moun se pou tout moun an jeneral kap ap gadel. 4 bagay yon fi dwe fè pou l fè maril oubyen patnèl la li menm fou pou li menm. Premyèman. Respè Eeh lè w avèk yon moun il fò ke w respekte l Gen de pwopo ou pa kapab lanse, gen de pawòl sal ou pa kapab di moun ki w avèl la Paske lè w avèk yon moun ou kòmanse ap di l pawòl ki sal, di vye pawòl donk ou kòmanse ap deranje relasyon an Donk ou pa bezwen pou w rive nan milye sa a pou w al ap di vye pawòl E dezyèmman, fè ti manje pou li menm. Wi, fè ti manje pou li menm. Donk, se pa chak mwa oubyen chak de mwa, men chak semèn, se yon lè konsa, epi ou parèt ou fè yon ti manje pou li menm, bagay sa yo. Non. Donk, pou nou menm medam, sa nou kapab konprann, gen nan moun ki travay, mesye a travay tou, men sa toujou sou responsabilite nou nan yon sans. Nan yon sans, m pa di lè m te fè manje a pou m fè manje chak jou. Non, se pa sa m di. Men, atlis you no de twa fwa, menm kat fwa. Ou konprann? Men atlis fò w fè ti manje a, bay nèg la ti manje a, bay mesye a ti manje a, ou konprann, pou w fè kè l kontan. Paske gen de nèg, menm si l ap manje nan restoran oubyen whatever kote l ap manje a, kote ke l toujou vle you no patnè l la pou you no pou l fè ti manje pou li menm paske, ou konprann, donk, pou fanmi an sante. Twazyèmman, son yon pati ki esansyèl, ki trè bon nan kabann nan. Nèg pa nan sans pa neglije bay nèg la ti kabann li yon fason. Donk se patnè w nan yon sans. Se tou menm non sans nou pou moun ki marye donk ou fè sa pou li menm ou konprann donk ou pa ka ap nan sa rele diskisyon tout tan epi travay sa pa fèt ou neglije sa donk travay sa li trè enpòtan pou fè afeksyon an ou ba li l pou nou kapab arive sa nou gen pou fè a nou fè l yon fason nou pa ka fè sa an fache paske de moun ki fache mezanmi pa ka pa kapab kajole ou konprann donk sa. trè enpòtan e pou kapab prepare epi pou nou toujou sou sa avèk patnè w la avèk mari w madanm ou konprann donk e pou nou kapab avanse katrèman a bay nèg la lapè l sa m vle di pa la bay nèg la lapè l lè m di bay nèg la lapè se gen de fi maten midi swa l ap tcheke telefòn nèg la oubyen Ou byen gen de fi ki konn di bon fòm gen Facebook akawont ou. Fò banm fò banm imèl ou. Fò banm nimewo fò banm akawont Twitter. So donk gen de bagay ki pa bezwen rive jiske la. Lè n fè sa se son diskisyon ki pral genyen, se deblozay ki pral genyen, se kont ki pral genyen. Sa pap kapab mache si sa kontinye fèt konsa. Donk fòk gen yon sòt de, fòk nou kapab zanmi antre nou, fòk nou kapab gen konfyans antre nou. Donk mwen kwè 4 bagay sa yo, yon fi ta dwe an mezi pou kapab fè l. Respè, e pa mache joure nèg la, di betiz, maten, midi, swa, di l vye pawòl, gade gwòsè men l, gade gwo souli a, bon, di tout kalite pawòl. Sa yo pa bon, yo pa fè sans. Yo pa bon ditou pa. Donk lè w fè sa, nan yon sans ou ap pouse moun nan. bò kote w. Nou te di w ou fè ti manje pou li menm, nou di w ankò ou nan kabann li, ou bay li pati kabann li ki trè bon, ou konprann, donk sa a se yon pwen ki trè enpòtan tou. Anplis de sa, nou di ke bay nèg la lapèl nan sans pa pou mache tcheke telefòn Martelly di swa kiyès ki te rele w, rele mesaj sa a kiyès ki voye l, ban mwen ki pou ki non fi ki ladan l, sesi la ba, donk nou pa bezwen rele nan pi djanm.

Pou bon chita, ou pa kab, ou kapab pale, e pou konnen sa k koz, sa pa kab rive pi lwen, sa k koz nèg la toujou nan pasi pala, ou konprann? Donk, m kwè, sa yo se bagay ki trèz enpòtan pou konnen e ou pou fè. Nou gen lòt bagay n ap vin avèk yo toujou, lòt emisyon, e nou vin pale sou medam tou, ki sa misye dwe fè nan sans pou fè kè madanm yo kontan, oubyen. Ke fiyanse yo, whatever, menaj yo kontan, waww. Nou jis pap gen diskisyon maten, midi, swa, paske li pa bon pou sante nou. Sa pa bon pou sante nou. Stress antre de moun li pa bon. Fè ke nan vin ak plis emisyon. Si w renmen, ou kapab komante, ou pa renmen tou, ou kapab komante, nou pa gen pwoblèm.